Nasyon an ansanm ak gouvènman an ta pral nonmen epi enstale nan tèt polis nasyonal la Mesye André Jonas Vladimir Paraison nan dat 8 dawout 2025 la. Yon nominasyon ki fèt nan objektif pou pote yon san nèf nan kòmandman pnh la ak yon nouvèl vizyon nan batay kont gang kriminèl yo sou tout teritwa nasyonal la. Nan sans sa, kòmandan an chèf polis la elabore plizyè plan pou atenn objektif sila, tankou. Chanjman estratejik nan wo kòmandman pnh la, ranfòse kapasite operasyonèl ak enstitisyonèl yo, atake gwoup teworis yo nan fyèf yo nan lide pou kraze baz yo, amelyore kondisyon travay pèsonèl polisye ak administratif yo, devlope bon jan rapò ak patenè entènasyonal yo.

Seri chanjman sa yo te fèt nan lide pou rann enstitisyon polis la pi operasyonèl nan konba kont ansanm defi sou plan sekirite peyi a ap konnen dènye tan sa yo. Yon lòt kote, pou kapab ranfòse kapasite enstitisyon pèsonèl pnh la, Wo Kòmandman mete kanpe yon komisyon analiz ak kontwòl sou jesyon pèsonèl polis la ak sou verifikasyon jan yo bay grad ak pwomosyon anndan pnh la. yon direksyon kominikasyon polis la nan lide pou tabli yon pon kominikasyon ant pnh la ak popilasyon an ak lèd laprès, epi ranje imaj enstitisyon an nan je pèp la nan enfòme yo sou tout sa k ap fèt pou pwoteje ak sèvi yo pi byen nan transparans. Pou kapab dekonsantre sèvis sètifika polis la ke Direksyon santral polis jidisyè konn delivre bay sitwayen yo, Direksyon jeneral polis nasyonal Dayiti deside louvri 2 biwo, yonn nan Nò, yonn nan Sid. Se nan 2 depatman sa yo sèvis sa disponib jouk kounya pandan gen jefò k ap fèt pou lòt kote yo. Yon lòt bò, nouvèl avanse siyifikativ sila yo andedan enstitisyon an pèmèt dcpj rive trete 79 dosye epi defere 121 moun devan pakè Pòtoprens ak Kwadèboukè. Mete sou sa, pou kontinye ranfòse lit kont fenomèn gran banditis la nan peyi Dayiti, Wo Kòmandman atravè Direksyon Santral Polis Jidisyè a rann disponib yon sit entènèt ofisyèl, Sou www pwen dcpj pwen gouv pwen HT, mwayen teknolojik sa ap fasilite pnh la kominike pi efikasman ak popilasyon an, lite kont kriminalite òganize transnasyonal yo, pèmèt popilasyon an idantifye chèf gang yo ak diferan chèf akizasyon yo, endividi ki asosye ak gwoup teworis yo, epi rive idantifye tou, tout evade prizon an Ayiti ak sa yo ki ta al kache nan peyi etranje. Nan kad ranfòsman kapasite operasyonèl pnh la gras ak kowoperasyon polis nasyonal la ak divès peyi patenè entènasyonal mete ak òganizasyon li yo tankou, Etazini, Frans, Kanada, Japon, Kolonbi, epi onu, OEA, Inyon Ewopeyèn, UNICEF, MMS ki transfòme an FSG anpil rezilta pozitif kòmanse bay. Nan kad kowoperasyon binasyonal ant pnh la ak peyi Japon, enstitisyon polisyè a ap gen pou benefisye yon sant ospitalye k ap disponib pou amelyore kalite swen sante pèsonèl polisye yo. Mete sou sa, peyi Japon reyafime angajman li fas ak enstitisyon polisyè a nan dat 28 oktòb 2025 lan, nan founi pnh la mwayen pou konstwi ak ede reyamenaje kèk enfrastrikti polis nasyonal la ki andomaje. Nan menm linye sa, pou pi byen ekipe polisye yo, sitou fòs espesyalize yo, ki angaje yo nan batay sou tout fwon kont gwoup ame yo, peyi Kanada founi bay pnh la yon don 500 ekipman anti-emeut, yon jès ki temwanye soutyen san fay peyi Kanada ak Polis Nasyonal la. Yon lòt bò, sou kòmandman Mesye André Jonas Vladimir Paraison, plizyè seri fòmasyon avanse nan kad kowoperasyon enstitisyon. Eleksyon an ak patenè entènasyonal yo ap dewoule nan dat mèkredi 12 novanm 2025 lan, 23 polisye sou yon total de 400 deja kite peyi a pou al swiv yon fòmasyon espesyal nan peyi Kolonbi. Fòmasyon sa vize ranfòse kapasite operasyonèl pnh la. Toujou nan menm linye sa, kòmandan an chèf la, nan dat 31 oktòb 2025 lan, te klotire yon fòmasyon ki te dire 14 mwa, gras ak finansman Òganizasyon Eta Ameriken an. Se 60 ajan polis kominotè edikativ ki te benefisye fòmasyon sa nan lide pou rapwoche lapolis la pi pre popilasyon an. Mete sou divès avanse sa yo, youn nan pi gwo priyorite Wo Kòmandman se ogmante efektif enstitisyon an, sitou atravè pwogram P 4000 lan, se sa k fè, nan dat dimanch 5 oktòb 2025 lan, 892 aspiran polisye rantre nan Lekòl Nasyonal Polis la pou resevwa fòmasyon. Se yon kou 35 yèm pwomosyon pnh la nan kad entèvansyon ak operasyon kap mennen nan divès rejyon nan peyi a, anpil avanse sinifikativ kòmanse fèt, tankou nan depatman Lwès la, Latibonit ak Plato Santral. Avèk ranfòsman patwouy yo ak pwen fiks yo nan divès zòn estratejik, plizyè ka kidnapin rive dejwe gras ak entèvansyon rapid fòs lòd yo nan kad tantativ. La yo, divès bandi tonbe nan twoke kout bal ak lapolis, zam ak machin rive sezi. Paralèlman, nan ofansiv pnh la ap mennen nan divès gwoup teworis yo, fòs lòd yo mobilize pou trake malfra yo nan sousi pou pèmèt lavi reprann nòmalman ak pèmèt lòd piblik retabli. Nan depatman Lwès peyi a, lit pou reprann sant vil Pòtoprens lan ap avanse etap aprè etap. Gras ak batay pnh la ap kontinye mennen san kanpe kont gwoup teworis yo nan zòn sa, lapolis deja reprann espas sant vil la ki te sou kontwòl gwoup ame yo, sa ki pèmèt konsèy minis reyalize nan palè nasyonal la, nan plèn kildesak la, patikilyèman nan komin Kwadèboukè, soti nan lannwit 13 pou rive 14 novanm 2025 lan, pnh la reyalize yon operasyon kout pwen nan fyèv gang 400 mawozo. Nan kad ofansif sa, plizyè bandi mòtèlman blese nan echanj kout bal ak lapolis, pami yo, Ti Lyon ensi koni, ki te bra dwat chèf gang Lanmò 100 jou. Divès zam rive konfiske, pami yo, yon fizi barèt, yon zam lagè malfra yo souvan itilize pou atake ajan lòd yo. yon angelou, mak fra yo itilize, elatriye. Mete sou sa, gras ak seri operasyon sa yo ki entansifye nan plèn nan, pnh la rive pran kontwòl plizyè zòn, pami yo, Pon Taba, yon aks ekstratejik. Seri ofansif sa yo te rapousuiv nan dat samdi 15 novanm 2025 lan kont manm gang 400 Mawozo a nan plizyè katye, tankou Barasa, Duval, Santo ak Rakèt. Nan nouvo faz operasyon sa yo, plizyè bandi ame mòtèlman blese nan twoke kout bal ak lapolis. Ajan lòd yo reyalize fouy nan plizyè espas bandi yo t ap itilize kòm kachè. Toujou nan kad pouswit ofansif yo, kòmandan chèf la reyalize yon vizit nan plizyè zòn nan rejyon metwopolitèn nan, nan dat dimanch 16 novanm 2025 lan. Plis, Mama Lolo ap tann li kap anba.

Swit ak vizit enspeksyon sila, Direktè Jeneral la ta pral rapousuiv ak seri vizit koutwazi yo nan baz inite espesyalize yo, tankou CBIM, CIMO, UTAG, pou n site sa yo sèlman, nan lide pou felisite ajan yo pou bravo ak devouman yo nan lit kont gwoup ame yo, men tou sansibilize yo pou diferan defi sekiritè moman ki oblije pnh la pase de mòd defansif a mòd ofansif. Nan komin Kenskòf, seri operasyon miskle yo ki vize netralize bandi yo pou tabli lapè nan rejyon sila ap rapousuiv kòm sa dwa. Gras ak vijilans epi taktik fòs lòd yo deplwaye nan Kenskòf, lapolis rive reprann kontwòl zòn Teleko epi kenbe yon prezans an pèmanans nan espas estratejik sila. Mete sou sa, ajan lòd yo ta pral rapousuiv ofansif yo nan divès lokalite nan komin nan. tankou Viya, Belo, Goden, Klèmanso, Kafou, Konbit ak Yosi. Nan kad operasyon sila yo, vanyan polisye yo rive libere nan Belo 2 otaj bandi yo te kidnape depi nan dat premye novanm 2025 la. Anplis de sa, lapolis rive kraze plizyè espas malfra yo te fè tounen kachè, kraze barikad pou debloke wout bandi yo te bloke pou anpeche lapolis penetre nan fyèf yo, nan echanj kout bal ak. Ajan lòd yo plis. Se anba mi malfra sa yo mwen tèlman blese. Nan depatman Latibonit, pi presizeman nan Lyankou, toujou nan kad seri operasyon ki vize trake gwoup ame yo, plizyè bandi tonbe nan echanj kout bal ak lapolis. Mete sou sa, lapolis nan depatman rive mete anba kòd Wilgens Cherisma alyas Kobi, ki se bra dwat chèf gang k ap opere nan lokalite Tibwadon. Yon lòt bò nan Plato Santral, ajan lòd yo rete mobilize nan rapouswiv lit kont teworis yo k ap eseye simen latwoublay nan rejyon sila. Pou frennen aksyon malfra yo nan rejyon sa, pnh la rete mobilize nan komin Mibalè, Laskawobas, kote nan afwontman ak lapolis, plis pase yon dizèn bandi rive tonbe nan jou ki sot pase yo. San premye jou kòmandan an chèf pnh la, Mesye André Jonas Vladimir Paraison, te make pa yon peryòd mobilizasyon, reyòganizasyon enstitisyonèl ak lansman yon seri ofansiv ki vize netralize ak rive mete anba kòd san fwa ni lwa yo. Se sa k fè, objektif yo p ap chanje, kontinye ranfòse kapasite operasyonèl enstitisyon polisyè a nan founi polisye bon jan fòmasyon nan tèt kole ak patenè li yo nan sousi Pou pi byen fè fas ak defi moman yo, entansifye seri operasyon yo sou tout teritwa nasyonal la nan lide pou sekirite ak lapè kapab retabli, se kèk pami gwo priyorite wo kòmandman pnh la k ap travay lajounen kou lannuit pou reponn ak misyon sila. Polis nasyonal la ki transfòme l an mòd ofansif jounen jodi a pou trake ak rive mete tout malfè.

Kelkeswa sa genyen a laptò w avèk map tann pou yap rive sou mwen an se yo pou ap tann pou map rive sou mwen e m vle n konnen lè ou la fason map rive sou ou kòmn.